de sitiyasyon aktyèl Ayiti a, yon ti jan pi pre tou de avni an, Ayiti selon jan moun ap gade l. Ayiti. Ayiti. Se kwa l'Ayiti de demen? Gen anpeplus tout moun ap fè pwonostik e yo ap gade l tou pa rapò a sa ka pral rive daprè yo menm nan mond lan demen apre pandemi sa Kman ekonomi mondyal la pral ye? Epi si lemond pa bon, kman Ayiti pral ye li menm? Moun yo pa reflechi tou pou yo wè, enben konnya la a, pandemi an se raj li fè nan lòt gwo peyi yo, epoutan li prèsk nou ka di li epanye Ayiti. Poukisa nou pa panse tou, anben kalite gwo kriz ekonomik la k ap vin sou lòt peyi yo, li ka epanye Ayiti tou? M panse nou te ka panse konsa. Men yon sèl moun pou jwenn k ap fè mòd refleksyon sa a, ki panche sou kote sa a, se moun ki kwè nan Bondye. Men, Jezi di ke lè payen, pito, yo enkyete yo pou rad yo, yo enkyete yo pou s ki sa y ava manje, yo gen tout kalite bagay sousi. e yo pa panse ke Bondye ka pran swen yo. E nan kontèks li te di chèche premyèman le wayom de Dye e sa jistis e tout sè choz vou seron done par desu, ne vou zenkyete donk pa di landmen kar le landemen ora swen de lui menm, a chak jou sufi sa pèn, nan kontèks sa a se te pou l te montre ke zwazo yo k ap vole nan syèl la, anben li pran swen yo, l abiye yo, li ba yo manje. E pa gen youn ki tonbe san la volonte de Dye. Se menm jan an tou, on sèl cheve nan tèt nou pap tonbe san Bondye pa òdone sa. E li pale tou de flè yo, zèb yo ki nan jaden yo, yo bèl. Li di Salomon dan tout sa glwa, misye pat kapab fouti fre menm jan avèk l, abiye byen menm jan avè l. Yo te pi byen koz zèb yo, flè yo, yo pi byen abiye ke Salomon. Alò li di, si Bondye pran swen de bagay sa yo, ke se pa yo pa ka menm di l mèsi, a konbyen pli fòt rezon la va pran swen de nou, jan de peu de foi. Epi m kwè m te kwaze avèk yon entèvyou ke laktyèl direktè du Conseil Nasyonal dè Kowoperativ, Konsèy Nasyonal dè Kowoperativ, CNC, anben, direktè sa a, misye bay yon entèvyou, se yon bagay fòmidab. Li te tèlman frape m, m te wè se pou m te pataje l avèk nou. Se pa yon bagay ki pral di w, a, tout bagay pral bon, demen an pral woz pou nou, men se yon bagay ki ban nou yon chemen nou te ka pase, pou nou ta santi ke n ap bati demen n. Se nou menm k ape plante demen an, k apral fè demen an leve, ki pral fè demen an pwodui. Se konsa m entèprete mesaj ki gen nan entèvyou sa a. Koute l non avèk mwen nan moman sa a. E pa bliye, nou menm ann Ayiti, nou te deja nan yon sitiyasyon de vilnerabilite kòm pèp. Deja, CNSA te di nou gen pli de 4 milyon konpatriyòt ki nan grangou. Se yon katastwòf imanitè ki anonse. On pakèt fanmi kontinye ap fè fas a ensekirite alimantè. Chak jou pi plis, ti trip ap vale gwo trip. Sitiyasyon sa riske vin pi grav, se tankou yon prediksyon apokaliptik. Reyalite sa a Ayiti ap fè fas jounen jodi a se pa yon fatalite. Eslòm Remon se direktè jeneral Konsèy nasyonal koperativ. Sa fè plis de 34 an, depi 1986, nou sòti de peyi pwodiktè, nou vin yon peyi enpòtatè. Alòske nou te konn ekspòte danre aletranje, pa egzanp kafe, sik, kakawo, mango, menm diri Latibonit lan, diri Madange Augusta, nou te konn ekspòte. Nou te gen mayi Sen Mak ke nou te konn ekspòte. Nou te gen lwil doliv. suk. Voye vann manje aletranje, sa te pèmèt Ayiti rantre dola ameriken. Men depi plizyè dizèn lane, se nan enpòtasyon Ayiti lage l, yon sitiyasyon Eslòm Remon deplore. Tout sa ke n ap enpòte yo n ap vin la, bon sou ki baz pou peyi a enpòte zoranj si, sitwon, humm, zaboka, Poukisa pou peyi a enpòte kokoye, bannann, alòske nan tout plenn nou yo nou ka fè sa, nou te fè sa deja? Malgre gwo potansyèl agrikòl peyi a genyen, otorite yo pa chwazi pwodiksyon. Konsta a bay kè kase. Jodi a, ki sa ki anpeche nou gen pwa nwa a gogo, alòske tout tè nou yo kapab fè pwa nwa? Ki sa k anpeche nou gen diri? Ki sa ki anpeche nou nou fè pwadchous? Ki sa ki anpeche nou nou fè pitimi? Ki sa ki anpeche nou nou fè mayi? Pa bliye mayi se 2 mwa, 2 mwa edmi, 3 mwa. Sa vle di nan 1 an ou ka fè 3, 4 rekòlt. Pwodui marechè w yo. Donk pou nou kapab pèmèt ke popilasyon an jwenn manje. Rive bay popilasyon an manje se deja yon gwo defi pou gouvènman an. Kowonaviris la vin rann li pi difisil. Direktè jeneral CNC a kwè Se devwa egzekitif la pou l aji san pèdi tan. Inevitableman, nou pral debouche sou yon kriz ekonomik mondyal e chak peyi oblije, m ta di, ranfème sou yo pou yo gade kòman yo kapab bay pèp yo manje. Ebyen, jodi a, Leta gen yon responsabilite pou ke l kapab prepare aprè kowonaviris. E pou prepare l, se jodi a pou prepare l. Rive rezoud pwoblèm ensekirite alimantè a, se pap yon maji. Solisyon an, se pwodiksyon agrikòl. Fò nou retounen a la tè pou nou kapab repwodui ankò pou n bay pèp la manje, omwen se sa k ap kreye valè peyi a, la souverènte alimantè, si nou vle peyi a souvren. Pou rive rezoud pwoblèm sa a Konsèy nasyonal koperativ la deja ekri yon dokiman refòm estriktirèl adminstrativ k ap pèmèt li tounen yon enstriman stratejik Epi koperativ agrikòl yo se pral prensipal motè pwodiksyon. Jodi a, ou pa gen okenn jan ou kapab fè devlòpman san koperativ yo. E se sa n ap fè, e m kwè ke se la a pou n ale, e tout moun oblije konvèje vè la. Paske koperativ la, youn nan valè ke l genyen, se ke li kreye richès e li kreye djòb. Se egzakteman sa koperativ la ye. Se vre koperativ yo deja egziste, men yo p ap kapab jwe wòl yo San yo pa jwenn ankadreman ak finansman, CNC pral pèmèt sa fèt si n kwè Eslòm Remon. L ap tann tou senpleman pouvwa santral la mete lajan pou sa. Lalwa ki kreye CNC a, li di ke fò CNC kapab oktwaye kredi, akonpaye koperativ yo, e sitou koperativ agrikòl yo. E se pou sa, yo kreye yon Fon Nasyonal de Devlòpman di Mouvman Koperativ pou ke CNC vin gen kapasite pou li menm akonpaye koperativ yo. Non sèlman n ap akonpaye yo teknikman, men akonpaye yo finansyèman. CNC ap prepare l pou l monte anviwon 90 koperativ lapèch nan divès komin ki twouve yo bò lanmè. Enstitisyon an ap asire fòmasyon teknisyen biwo agrikòl kominal yo, yo menm y ap genyen pou akonpanye sosyete koperativ agrikòl yo nan diferant komin yo. Eslòm Remon kwè sèl jan pou Ayiti sòti nan sa l twouve l ye la se lage kò l nan pwodiksyon agrikòl. Pa gen wout pa bwa.
Pa gen lòt kote w ka ale jodi a e nan pwodiksyon nasyonal. Lwi Dejwa I te di sa, La politique de la terre la seule la vraie. Jean Paul Lundy, Caraibes FM.
Alors voilà, m sur ke tout Ayisyen kap tande baay sa la yo fremi, yo fè chair de poule e se pa mwen sèlman ke baay sa pouse a l'action, se nou tout. Bò kote pa nou la nan Haïti Vive la, bò kote pa nou nan Université Chrétienne d'Haïti, Mission Ebenezer, nou sou òdinatè nou, nou nan rasanble an reyinyon, nap monte kooperativ, Nape rasanble pou pèp la pou nou wè kòman nap fè pou nou kapab retire Ayiti anba kalite depandans sa. Depandans ekonomik? Ah non. Wi nou gen bòn tè. Kote nou ye la nou wè tè sa pa gen anyenn pa pouse. Se pa nesesè ke nap chèche bagay deyò. Nou ka bay tèt nou manje avèk le sekou diven. Alò moun ki lòlbò yo, mèsi deske ou tap koute sa e wa di yon mo de priyè pou nou. Mèsi.